Deje lapolis lan Vladimir Paraison misye fache, misye an kolè medam mesye antwot kote ke nou tande jisteman depi maten trè to bandi ki boule blende san konte lapolis 2 polisye k tonbe tantativ de kidnaping ki eseye fèt la medam mesye bagay yo trè trè kritik pandan nap pale la evidaman nou pral baw plis detay san konte gen anpil anpil lòt aktyalite brèf Anba kòd nan zòn Lazil. Lòt enfòmasyon nap gen poun kapab devlope pou ou ebyen na pral prezante w on bilan de sitiyasyon ki gen o nivo de komin Kenskòf ebyen Kenskòf an flam ebyen 5 bandi tonbe 3 polisye ebyen blese kay boule blende pran dife lapolis frape fò nan teleko epi de refij genyen ebyen e 2 ebyen kò polisye kote ke e bandi yo menm yo arive Ebyen pran ebyen bandi sa yo ebyen kote ke ebyen e polisye sa yo kote ke mesye yo yo arive ebyen e boule yo. Enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité e dirèkteman o nivo de Kenskòf ebyen nap di w ebyen nan nwit la kote ke bandi ebyen e ki yo menm viv ansanb ebyen ki mete Kenskòf an flam. Gen 5 bandi ki tonbe, genyen 3 polisye ki te blese, genyen ebyen 2 lòt kò ebyen kote ke mesye yo menm yo pran ni ebyen bandi yo ebyen se te 2 polisye ki te pòte dispari ebyen bandi yo montre se yo menm ki te pran yo kote ke yo arive e gen kay ki boule, blende pran dife lapolis. e ki li menm, on lòt fwa ankò, ki viktim. Ebyen n ap di w se nan lannwit 12 pou louvri 13 out, ebyen 2025 la, anviwon inè di maten, bandi ame atake zòn Teleko nan Kenskòf, yo koupe wout la, ebyen pou anpeche lapolis te pwogrese, epi, ebyen pwofite mete dife nan plizyè apatman, pami yo kay Renold Deep. Ebyen bilan pwovizwa, e gen kote ke jan nou sot ba ou, gen 5 bandi ki te, ki elimine, gen 3 polisye ki yo menm ki te blese, gen 2 lòt polisye ki yo menm ki te pote disparu, ebyen bandi yo menm yo pran yo sot montre kò yo kote ke yo menm yo arive ebyen boule ebyen polisye sa yo, gen yon blende T tirè 0 0 2 boule, ebyen pou moman sa ebyen nap di w ke polisye ki blese yo menm yo ap pran swen ebyen ka yo, nesesite Salomon.
Jus banm yon segond banm yon segond mesye ban mwen fè nou tande audio a medam mesye e lè nou pale de blende k boule ben sa se ekip izo a se mesye izo yo k tap frape la medam mesye si nou tande audio sa la ban nou envite w tandel okazou pou sila ki ki ta vle tande plus brèf ann tande ekstrè a medam mesye. Nan kad travay yo.
E sa fè mal e mwen tande gen plizyè ajan Boyd Yo menm an kap kritike komisè a paske jan yo pale a ebyen yo di se yon fason yo vle yo al mouri Jimmy. Mwen m panse ke jodi a la fòk Vladimir Paraison pa presipite, fòk Vladimir Paraison konnen e sa gen la li pa fasil pou l rezoud, fòk Vladimir Paraison tou konnen pou li planifye on yon operasyon kote ou kapab pran 500 polisye melanje avèk plizyè touris kenyan, melanje avèk plizyè Militè FADH di wi, paske si se si nèg yo vle bay yon rezilta, fòk nèg yo asepte enben fè yon operasyon kote gen anpil anpil enben nou kab pale enben polisye. Paske sa k gen la onivo de Kenscoff la li bay pwoblèm anpil. Paske nou pa kite de twa grenn polisye anlè a. Pa bliye sa pase di nou, gen yon bwouya anlè a. Bwouya, lè w tande gen bwouya anlè sa, moun pa wè anyen. E san sèlman lè yo gen pyèj yo mete anlè a, san sèlman pyèj yo, epi gen yon bwouya anlè a. Lò vle bwouya sa a parèt, polis yo pa wè anyen, men bandi yo yo menm, yo konnen gen moun nan zòn nan ansanm avèk yo, ebyen yo pran polis yo nan pyèj a mèt repriz. Sa vle di jodi a la mwen m panse ke fòk Vladimir pa rezon, si l vle fè yon bagay, ebyen Vladimir dwe, ebyen planifye yon operasyon, nòmalman di, planifye yon operasyon kote yo kapab pran 300 polisye, 200 militè. Epa de yas, kòm m tande Kenya yo gen yon 800 ki la, omwen wap pran 300 nan touris sa yo melanje epi pou mennen yon bèl operasyon, ebyen depi de 4 gè nan maten pou gentan anlè a, ebyen tout yon jounen ou fè ou tou rete la ou konsolide espas la epi ou wè yo 3 jou ladmi pou wè si ou pa debarase w avèk ebyen entri sa yo. Men malerezman dmi ebyen nou wè mesye yo kontinye ap presipite parapò m konprann yo anvi bay rezilta Men la ou wè se kiyès kap viktim, se ankò yn fwa dè polisye di min yo pale e pradèl dè 3 polisye ki ta tonbe, 2 polisye. Wi, 3 polisye, 3 polisye ta sanse pèdi lavi yo, gen veyikil blende ki boule, gen tou e nan kad atak mesye yo fè gen kay Renold Duc ki ta sanse boule. Donk anpil moun, bon nou kapab di nou deplore sak rive sè vayan polisye ki yo menm la arive pèdi lavi yo nan kad travay yo Men, gen yon m panse ke Vladimir pa resi asepte gen strateji kòm se yon stratèj ke l ye dapre sa anpil moun di. Donk, paske lojik la la a, si nèg ki moute Kenskòf yo, kote yo soti se Gran Ravin yo soti, ann di se vilaj yo soti, enben si w ap goumen avèk yo, ou pa menm bezwen al nan sous yo, al kote nan baz katye jeneral yo. Paske koute byen, nèg yo, si jodi a la gen yon frap ki fèt nan baz nèg yo Gran Ravin, Anmèt nèg yo ki anlè yo pap menm bezwen ret anlè a goumen yap desann pou yo vin defann baz yo epi lè sa wap tou pran yo donk se konsa kòm m panse Praise pa rezon li son pwofesyonèl ke l ye lap konn sa pou l fè men sepandan m panse jan de jan de dram sa yo ki rive men map toujou di l depi wap batay wap pran kou. Pa gen yon direktè gen lapolis ki vin la, menm si lame amerikèn ta vin la yap goumen, ou kapab tande youn blese youn mouri, donk ap toujou gen sa, men lesansyèl se batay pou yon rezilta ki plizoumwen ki kapab enspire pèp la konfyans oubyen pou tout moun kapab tounen lakay yo, se sa tout ayisyen ta renmen. Mesye, pandan nap pale de sa, Pradel banm yon segond, pandan nap pale de sa, tout moun ap mande kote Izo, kote Izo? Bon nan voice sa nan video a la nou pa wè izo pèsonèlman but nou wè vwa, vwa sanble ak misye la eske paske la jan nou te dil nou te tout moun te tande video a te wè video a kote drone tonbe sou tèt izo nou te diw ke misye blese etc men pat jann gen moun nou pat jann konfime ke misye mouri pa gon medya ki te kapab oze konfime kel mouri men senpleman La nou kapab wè eske son retou de izo ke nou kapab wè la mesye puiske la si nap tande video a la se baz misye a kap frape la mesye koman nou esplike e pou mesye sa yo soti jis vilaj de dye. Wi yo te gon fasilite pa bliye pat gen anyen kite pat gen anyen ki fèt bò kote Alidye Tizeme pou te anpeche mesye yo moute anlè a e menm lòt kote Moutan la daprè sa k t ap di te genyen yon batay ant direktè ansyen direktè jeneral lapolis la Rameau Normil avèk Alix de Fils-Aimé pou te kapab montre Alix de Fils-Aimé pou te kapab montre non Rameau Normil pa bon e de fèt mesye Moutan la yo fè tout sa yo fè deja pa janm gen anyen k fèt donk kounya ann di Vladmi Paraison Rive la son eritaj ke l jwenn de nèg ki te la deja. Men sepandan, nèg yo moute anlè a de estrè avèk anpil fasilite, pa t gen anyen ki te fèt pou te anpeche yo moute, men tou pa gen anyen ki fèt tou pou kapab demantle yo, pou kapab al demantle yo nan baz yo, paske jodi a la, lè nèg la, yon ekip ki an deplasman, yon ekip ki an deplasman, strateji ekip advès la, fò w kapab andikap kontratake. fò w kapab omwen al pran l nan kan li. Donk jodi a la, sa k ap fèt la, toutotan se Kenskòf, detwa kout bal ap tire, pa vrèman gen operasyon k ap mennen nan kès mesye yo, nan baz yo, kote katye jeneral yo ye a, se n ap toujou lave men siye atè. Donk se konsa mwen m panse l ye.
Bon mwen repran odyo a, bon mwen reprann odyo a, paske jan nou di l, pa gen moun ki konnen èske misye mouri, èske l pa mouri, èske l blese trè trè grav jan n te di l la, pa gen moun ki konnen men senpleman, E nou kapab tande nan odyo a mesye sa yo rele tèt yo izo 2 sa vle di ke izo 1 an kote izo 1 an epi jan izo djòlè kòman fè l pa parèt tèt li sa fè l pa parèt tèt li mesye hein se de kesyon ke n ap poze medam mesye antouka brèf an nou senpleman repran odyo a pou ou pi nou p ap two rete sou bagay gang e piske sa pa two enterese popilasyon an men senpleman jan nou di l E tout moun fatige avèk ensekirite nan peyi sa paske nou ta renmen rantre lakay nou, nou ta renmen vin envèsti men jan bagay yo ye la se pa jan li ye a n ap kapab fè sa fò nou pa bay tèt nou manti. Brèf, ban m senpleman reprann odyo a pou ou touswit medam mesye. Enfòmasyon yo, jan ke nou di nou Vladimir Paraison ki li menm li resevwa batèm de feu li ebyen

Ebyen va de mal an pi. Ebyen nouvo direktè jeneral AI Polis Nasyonal Dayiti a ki resevwa batèm de feu li ki prezante kòm yon homme de terrain et de combat Vladimir Paraison ki dwa koute ebyen koute e kout ke kout ebyen pou l ka pwouve kapaside lidèchip li. Ebyen li dwe pran de mezi drastik pou kapab mete bandi yo hors d'etat de nuire, debloke aks wouti yo epi rekipere teritwa ki arive ebyen pèdi yo ebyen jan ke nou di w li ebyen se batèm de feu ebyen Vladimir Paraison li menm li pran ebyen o nivo de Kenskòf epi pa bliye ke premye kote ke li menm li te fè yon pèt se o nivo de Latibonit nan zòn Lyankou ebyen kote ke gwoup gang ebyen teworis sa yo te arive touye yon polisye. Ann ale nan lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi Dayiti ebyen enfòmasyon nou prale o nivo de komisè Muscadin Ebyen komisè Muscadin ki mete ougan Emilio anba kòd ebyen nan zòn Lazil aprè ke plizyè moun nan zòn nan te fè konnen ebyen misye se mache bay moun kout poud, touye moun ebyen depi l fè 6 zè nan aswè moun pa ka pran lari ebyen nan zòn nan ansanm avèk malfèktè ki arive ebyen pran zòn nan ebyen si n t ap gade ebyen nou te wè komisè Muscadin te genyen lòt mesye ankò ki yo menm ki. e te prezan ebyen kote ke yo tal fouye lakay ebyen e misye yo jwenn yon sèkèy kote ke lè misye li menm li tap pale ebyen misye te pasel kèk souflèt ebyen kote ke li menm li te kòmanse ap bay ebyen kèk detay ebyen nap di w yo fèl ouvè sèkèy la e m panse ke li ouvè sèkèy la ebyen pandan ke li ouvèl epi kon se de aksyon ke li menm li tap fè ebyen nap di w ke misye la Jimmy li pran anpil pataswèl ebyen nan men ekip ebyen ki te deplase yo te gen te gen jij de pè ki yo menm ki te sou plas Leonel. Bon, wi, nou kapab di, e mwen map tou mande ak tout lòt komisè nan 18 jiridiksyon peyi a pou yo met tèt ansanm pou yon fason e rann pèp la yon sèvis paske se n se pa sèlman lè gang gang ki gen zam nan men yo kap fè peyi a mal nèg sa yo fè peyi a mal osi paske Jodi a la, si w ta fon mikro to ta pou w tande kòman Ayisyen di yo viktim de bagay sa, timoun kòm gran timoun viktim. Donk, mwen panse son sektè gen anpil dezòd k ap fèt ladan l. Fòk gen yon, n ap felisite komisè Muscadin ki li menm la, ebyen kote ke l fon, li fon kout pwen kote ke li arive mete yon malfektè anba kòd ki t ap fè tèt li pase pou yon gang, kote ke yo jwenn anpil rad moun, anpil souvètman moun, e ke yo te akwe. Pou kapab detounen moun sa yo, m panse ke fòk leta an pran yon desizyon ak bagay sa a pou kapab regilarize l, n ap toujou di, n ap toujou mande sa. M wè gen anpil reyaksyon wi mesye, gen anpil reyaksyon sou nèt lan. Kay ougan, nou te wè yon ekip kochon, kabrit, poul, te gen anpil zannimo. Moun yo di gen lè ke si se pa t komisè Muscadin, pwobableman ougan sa t ap transfòme. Men erezman yo gentan prann men jan nou di la misye bagay sa pa nòmal si misye sa son krim li ye ou paka ap pran plezi ap bay moun kout poud adwat agoch e nou konn ki enpak ki konsekans bagay kout poud sa genyen ladan jodi a la jan nou dil misye son kriminèl li ye a menm tit ke tout lòt kriminèl yo hein donk e nou pa konn kisa kap ki pral pase avèk li men misye plis ke merite plis ke ke anba kòd. Wi wi. Alò kout poud la le pi souvan ou konn kiyès yo bay kout poud la se moun nan zòn nan gon ti biznis ou ta gon ti jèn nan zòn nan la o mwen k fini etid klasik li ta gon ti jèn nan zòn nan la k achte yon vye moto m pa menm bezwen di machin machin nan menm yap vole avè w ou ta gon moun nan zòn nan la k ta goumen li kole de lap li kole de twa moso blòk ebyen se moun sa yo bay kout poud kout poud la malerezman yo pa janm itilize l kont moun ènmi komen peyi k ap fè peyi a mal yo pa janm itilize l kont de moun ki nan leta a kap kraze leta a men yo itilize l kont ti malè ti malèrèz se la nou denonse l la men patap gen pwoblèm si kout poud la se a de moun ki e sitou nan entènasyonal la si moun kap piye kès leta yo te bay patap gen pwoblèm si André Michel ki pran kout poud patap gen pwoblèm si se youn nan manm cpt ki tal dèyè yo bal kout poud men kout poud la jodi a fòn kalkile Kout foud la se pa nou menm, se pa antre nou pou nap bay youn lòt, nap lanse mesaj la bay tout katye popilè, tout geto, mezanmi sa ann fon kanpe sou pratik sa, li pa bon, li fè twòp moun soufri don mwa je suis un victime. Wi, e nan menm kad dosye sa, e m panse ke Salomon kapab pral prezante nou on bilan de kantite ebyen e blende ki arive pèdi ebyen e kote ke e se atravè tout peyi a latibonit ebyen lwès ebyen kote ke se bandi yo menm ki arive ebyen e e e fè ke e yo fè anpil dega anpil polisye yo menm yo arive e tonbe Salomon m panse ke ou genyen E kantite blende ebyen ki e pèdi la ebyen o nivo de e leta nou konnen ke e nou gen anpil blende ki pèdi nou gen anpil polisye tou ki tonbe anpil moun nan popilasyon an e kote ke bandi yo menm yo toujou e ap fè ebyen mèt e senyè a travè peyi a Salomon.
Ebyen e Pradel pandan nap pale la tou gen plizyè polisye la tou Yo menm an ki te anlè Kenskòf an k ap montre kòmsi e nesesite ki te ta dwe genyen pou mennen yon bon operasyon onivo de Kenskòf an. Wè polisye yo, yo menm yo pale, yo di, Enben IP ou konnen wou gade pnh la yo mechan anpil. Pou ki sa n ap di ti jèn yo ap detwi mal la? Ti jèn yo ki dekou e ki devwe, ki pa bezwen al nan bandi yo pran chimen pnh, nèg yo voye 4 oubyen 5 nèg nan yon cha, sa vle di al goumen kont yon ekip bann vwayou anlè a, poukisa nèg yo pa vle mennen operasyon anviwon 500 a 200 nèg pou detwi sa ki nan kès kòf la, nou wè anpil polisye yo menm kap ekri sou gwoup Eredimi pou mande. Enben poukisa enben nèg yo pa mennen yon operasyon anlè a. Konnè pandan nap pale la nèg yo ki bay on bilan pa rapò avèk blende ki kòmanse pèdi sou Jovenel Moïse rive nan moman nap pale la. Nèg yo pale e kòmsi e nou sonje e lè se te gen konbyen blende ki te sezi nan e baz Izo. Menm Izo sa nan vilaj se li menm ankò nan Kenskòf kap boule plizyè blende. Sous matla nou sonje plizyè blende boule tout anyen. E minotri bisantnè kabarè lò ke te gen batay sa, yo pale yon eta de 13 an blende enben Izo avèk gwoup alye l yo ki nan vilaj 15 kòf smat la tout anyen minotri bisantnè kabarè nèg yo boule. Sa vle di nèg yo pale de Luckson nan Latibonit nan boule 4 kote pa l, Tilapli te pran 3, Jeff Canaán se 18 me sou Ariel Henry te boule 2 blende Sa vle di blende sa yo avek kob nou yap achtel mwen m ta m ta renmen wè enben koman fè mesye yo yo kite enben kob tax peyi a ap pase lè konsa se vreman grav mwen m panse ke li pa nomal edimi we avan e la anko mesye yo pale de blende kite nan yankou a enben polisye pran bal la se nan blende ke li te ye sa vle di blende yo yo pa bon yo pa de bon kalite mesye yo plenyen sa anpil pafwa konn apote kod la ou paka apote kod la atan Pafwa lè blende ap moute mòn, li oblije anpàn, se te 2 bagay yap ba ou, depi ou rive yon kote avèl, mwen kounya mwen mpanse ke fòk dirijan nou yo yo repanse, repanse avèk entènasyonal la, si yap pran yon bagay ba nou, ke yo pran yon bagay serye ba nou, men yo paka pran yon bagay, oubyen yon bal sèlman kap pèse yon blende, al pran yon polisye anndan, mpanse ke se pa serye sa mezanmi, mwen mpanse ke la ankò fòk entènasyonal la men leve menl sou sa yap ba nou, e nou menm fòk nou kapab gen moun kap teste Dese bay pou nou andan peyi a e pwa dèl se vrèman malere ankò yn fwa se movèz nouvèl nou kontinye ap tande andan peyi a pwa dèl. Mesye, sèl bagay m te kapab di egalman, èske fenomèn gang sa, fenomèn bandi sa yo, e nou toujou ap di mesye sa yo pwisan, mesye sa yo fò, èske bò kote nouvo DG pnh lan, Vladimir Paraison, Eske kounya la mwen espere ke m panse popilasyon an pa anvi tande ke lapolis ap mouri, blende ap boule menm jan li te konn fèt sou DG Normil Rameau. Jodi a la bon se si e sèten gen anpil moun ki gen espwa sou parezon. Donk eske misye konsyan de nan kisa l met tèt li la? Eske misye konsyan tout bon e nan kisa l rantre kò l? Paske jan nou di l, tout moun fatige nou ta vle pou peyi a avanse, nou bouke avèk fenomèn gang, nou bouke avèk fenomèn koripsyon, koripsyon a dwat, koripsyon a goch, nou on ti jan fatige de sa medam mesye, eske sensèman misye ap kapab pran responsabilite l, jan nou konn tande polisye ap plenyen paske yo mouri, e lè yo mouri e fanmi yo pa jwenn anyen pou yo, eske se menm bagay la ki pral repete la mesye, m pa swete sa paske Vladimir Paraison misye gen anpil presyon sou li, men Li gen enterè bay rezilta, paske pèp la pa pasyan avèk Vladimir Paraison jan l te avèk lòt mous avèk lòt DG yo mesye fò n pa bliye sa nou pa pasyan avèk misye paske fòk gen rezilta ki bay yeah.
Pwoblèm nan se pa pwoblèm direktè lapolis oubyen lapolis polisye pa ka batay mwen m toujou kont lòske y ap di m konsa direktè lapolis pa ka bay rezilta m toujou kont lè y ap di m La polis pa ka bay rezilta. Se yon pwoblèm se kiyès kap mennen la polis la. Lè yap direktè la polis, lè yap bezwen materyèl, menm li menm tou li oblije li gen yon obligasyon li bay materyèl. Bon avèk polis ti Jimmy. Polis la se kisa li ye? Pa egzanp e nèg la vin la li arete yon nèg pa egzanp menm jan de a Nenel Cassy gen posibilite pou yo libere l nan semèn nan la. Nèg la lap arete lese de moun epi la jistis ap apre ap ap libere yon ta de moun. Pa egzanp yon nèg ki direktè la polis li bezwen yon bidjè de gè. Bon nèg la li menm li bezwen kòb kòm kòb ap bay nèg la kòb ap bay nèg la di min yo depanse plis kòb nan kesyon festival nan kesyon bagay lòt wè yo pran 100 milyon de goud yo di yo pral fè bagay pou kayiman men yo konnen kòb la gon kòb yo pral manje pandan ke wap wè lapolis la li menm li wè yo pap bay 100 milyon de goud yap ba yo 1 milyon de goud 2 milyon de goud kòb yo konnen ki paka regle anyen sa vle di gon pwoblèm de bidjè de gè bidjè de gè a Paske fò n gade gade nesesite kisa polisye yo manke. Eske blinde yo ladan an? Eske yo nòmal? Eske polisye yo gen zam ase? Ki tip de zam bandi yo genyen ke polisye yo pa genyen? Eske yo gen pwoblèm ki sòt yo genyen? Ki pwoblèm ki pase di wi? Mwen m panse ke gwo pwoblèm mwayen ki poze anndan lapolis la fòk li rezoud. Paske polisye k ap goumen resaman m ap tande gen yon poul polisye ki nan swa nan Senmak ki kote sa k ap plenyen pou prim de risk ke yo pa jwenn. Jimmy pou yon derit wi. Nèg la ap goumen pou yon derit de ti kat li pa jwenn. Bon yon nèg ki genbe zam nan menm. Kap goumen ak bandi maten midi aswè. Men son nèg ou ta sipoze onore. Son nèg ou ta sipoze tout tanzantan ou pase yon bagay nan bò bouch li. Wap lage yon bagay nan menl. Men la ankò si yon nèg ap batay. Men nèg la dwe gen kòb nan menl. Madanm li, lekòl pral ouvè, li pa dwe ap panse ak kote li pral jwenn kòb lekòl. Kay li bout, li pa dwe ap panse avèk kay li bout, men li dwe konnen pwoblèm sa yo rezoud. Wap wè di m ap ba w garanti si li pap ka bat ak gang. Wi l ap bat ak gang nan. Pwoblèm li se pwoblèm lidè ke l ye. Menm polisye k ap bat ak gang nan, lè sa m pale yon polisye, li di Salomon, li pral nan, li pral, li pral, li pral kenskòf, misye, misye Salomon degaje m, Sam voye ba li la pran. Tande byen wi. Sam voye ba li la pran. Mande sak pase. Li di monchè e konnen ou pa konn sak pase nap fè bagay la avèk kè, avèk lanmou, selman nou pale gang sa yo anvayi teritwa nap batay nou menm. Men, la ankò jimmy, pou li te rik la, kòb tande avan nèg al batay ou gon kòb pou ba li. Ou pa voye nèg la sou lechan epi kòm se paske li paske li dwe al batay pou pa antan al manje le maten, jis yo pote yon ti diri, yon diri ba li, yon diri yo pran kèk machann nan zòn nan yo pote ba yo. Yo pa byen sou tire nèg yo di wi. Pafwa nan gon bòt nan pye lòt la konn tire sa pa di enstriksyon jeneral anyen. Tout sa yo konn poze pwoblèm sa. Fòl poze pwoblèm sa wap wè polis la ap bay rezilta. Mete polis la an valè, bal mwayen, bal materyèl epi wap wè pwoblèm nan lap rezoud e leonè.
Bon m kapab di nou n sòm pa dè ekspè dan la matyè de sekirite piblik men sepandan map di nou ti bagay. Ou te bay chak polisye yon milyon dola depi Moun ki nan tout chèn pou tout chèn CSPN nan. Sa vle di CSPN nan gen yon premye chèf, se Premye Minis la. Si Premye Minis la pa dwat, li gen moun pa l l ap pwoteje oubyen l vle pyeje Direktè Jeneral Lapolis la, ap tou bagay la p ap janm kapab fèt jan l dwe fèt. E lè w di CSPN, ou genyen ankò le Ministre de l'Intérieur e sa yo rele Kolektivite Teritoryal la ki ikonpri tout lè seksyon kominal. Si n konprann pwoblèm ensekirite a se sèlman tire kout bal kòmsi Nou pa mete entèlijans ladan l, l ap lave men siye atè. Se 75 pousan en sèvis entèlijans epi 25 pousan entèvansyon. Donk, jodi a la, kiyès ki minis enteryè? Nou pa menm non an nou pa menm konnen. Fò n fè anpil rechèch pou nou wè. Tèlman li nul. Kiyès jodi a la ki lè delege departemanto, lè delege departemanto, minis defans, tout sa yo ladan l. Si, aktyèlman la kiyès ki minis jistis? Sèt un tip ki a ete nome pa Nenel Cassy, se bra dwat Nenel Cassy. Bon, ki sa yon moun ki se bra dwat Nenel Cassy kapab ofri nan chèn sekirite? Alòske, Nenel Cassy bò kote pa l, li se youn nan moun k ap bay ensekite a tete. Eske, jodi a la, baz Nenel Cassy te kreye Gresye, Maryani, zòn yon seri de kote, eske jodi a la Nenel Cassy ap dakò pou yon minis, se pou yon minis jistis ke l mete, bay sekirite? La polis lan se bra dwat la jis la ke liye. La la jistis travay la polis travay pou la jistis. Si tout fwa bandi an di la polis la arete yon bandi la men lè rive bò kote jij ap lage l. Donk pwoblèm nan an pran pwoblèm nan de manyè konplèt. Pwoblèm nan se le se se se fason leta òganize l. M kwè ke pou mwen menm ou te bay chak polisye yon milyon dola depi tout anchènman sekirite nasyonal la li pa byen mache ap toujou gen pwoblèm. Donk mwen kwè ke fòk gon bagay ki pou fèt e an pwofondè. Ebyen pou yo te al fè on ka kidnapin ebyen nap di ke ebyen la polis ki li menm ki arive fè on gwo kou la ebyen gen anpil moun nan popilasyon an anpil moun ki yo menm ki te konplimante e la polis ebyen kote ke misye li pap janm fè sa ankò ebyen moun yo di bravo ak polisye sa yo ebyen fòs lòd yo yo te vide yon move lawon atè nan dèlma 33 pandan li tap tante leve yon sitwayen ki te sou yon nissan. Ebyen daprè premye eleman enfòmasyon yo ke nou arive jwenn bò kote ebyen sitwayen yo se te yo 4 ebyen san ras 3 ladan yo kouri anba e bon e pousyè ebyen lapolis epi chans pou pèp la ebyen gen yon grenn ki rete ebyen lapolis ta jwenn plizyè bal ak anpil lajan sou kidnapè sa Edimy. E yo pale konn 41 tou an lè 15 kòb, kidnapin nan ki tounen pou la pli bèl mwen panse ke jodi a la fò la polis ebyen resaman tou gen wout ayopò la tou yo kidnape moun antre nan dèlma 19 mtande yè yo pran ti bis avèk anpil moun ladan. Fò yo jere bagay sa e Pradel paske kidnapin nan nou wè ki refè sipas pandan ke Louis Gérard Gilles te di ebyen kidnapin nan li menm li stope andè peyi a e nou wè depi lè Louis Gérard Gilles te fè deklarasyon depi lè sa tou Kidnapin nan li retounen pou lapi bèl ankò e Leonel Pradel. Wi nap kontinye nan lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi a bon nou konnen ke se yon sitiyasyon anpil moun yo menm yo ap plenn ebyen ann ale dirèkteman o nivo de Rosemila peti frè ebyen nou konnen ke ebyen e enfòmasyon ki ap sikile sou remiz otorite ayisyèn yo ansyèn majistra Rosemila Petit Frère eben ki anprizone o nivo de direksyon jeneral dè migrasyon eben e aprè ke li te rive eben aprè li rive nan peyi a avèk yon enpòtant sòm lajan an chèk eben li pral depann de rezilta ankèt eben kote ke yo arive soumèt la eben Sergio Cueto eben ki se pòtpawòl direksyon jeneral migrasyon Li deklare ke etranjè la li rete sou ankèt e ke evantyèl ekstradisyon l vè Ayiti l pral depann de rezilta entèwogatwa la. Arestasyon politisyèn nan ki li menm ki fèt nan ayewopò Luperón de Puerto Plata apre rive li nan peyi a sou yon vòl an pwovnans di Kanada e Salomon. Anpil moun tap fè trèktasyon ke Rose Miller libere e nou wè jiskaprezan

Mezanmi fò nou rele anmweyy. An m wè yo gentan fè jounalis ap pale de liberasyon nènèl cassy jodia la li la yo pral libere fòk nou t batay mezanmi gen nènèl gen boulos gen rosemila moun sa yo paka libere paske pou to moun sa yo fè peyi a si yo libere nènèl yo ta libere rosemila ebyen yo mèt tou libere profane ansanm avèk magalie habitant paske moun sa yo fè twòp se vre se repiblik dominican ki kenbel ou wè pa gen okenn demand ki fè bò kote otorite ayisyèn yo pou rosemila petit frè

gen posiblite la, jan nou tout te di l la, nou pa gen lajistis ann Ayiti, pa voye l Ayiti, enben, e daprè sa otorite dominikèn yo fè konnen, yo fè konnen gen posiblite fè pwovizyon ke yo kapab kenbe l nan prizon lakay yo parapò avèk enplikasyon ke l genyen nan dè dosye louch ki lye avèk banditism. Wala mesye, gon lòt bagay, gon lòt jwèt kap jwe la tou medam mesye, mwen espere ke nou konprann sa. Wap wè gen plizyè medya ki ap eseye fè w konprann ah e yo pral libere Nenel Cassy talè konsa, se kòmsi yo deja ap prepare w. Gen seri de medya lè wap tande yo jan yo pale se kòmsi Nenel Cassy te deja libere. Ou konprann? Epi jan nou di l li Pa gen posibilite pou libere Nenel Cassy, nou te wè Rod bò kote pa l, ekip Rod Joseph yo menm, y ap travay la pou wè si yo te kapab voye Nenel Cassy Ozetazini, pou yo si yo te kapab ekstrade l. Donk, menm dosye Nenel Cassy a se pa yon ti bagay ki piti, pa okipe ankenn maten deba, ankenn lòt medya k ap vin di w ke gen posibilite pou yo libere Nenel Cassy, jan nou di l la medam mesye se pou nou menm kontinye egzije se pou yo kenbe misye nan prizon paske Se pa vre ke pandan ke nou menm swadizan nap mande mare vòlè, lè nou resi pran yon gwo reken, pou nou wè gen seri de nèg ki nan medya kap eseye konvenk ou, yap eseye fè w konprann, yap eseye fè w konprann ke se nòmal, oh, misye pral libere. Se pa vre! Menm si yo ta eseye fè sa, se pou nou kanpe jan nou toujou fè l la pou nou mobilize Nou menm nou pa militan mil goud. Lè yo pran yon vòlè, lè yo pran yon gang, se pou nou kenbe l nan prizon pou pa di pou voye l bay papa yo, voye l bay mèt yo, paske mesye sa yo, yo fè twòp. Okontrè, okontrè, nou bezwen rantre nan yon lòt Ayiti, tout nèg sa yo k ap detwi, k ap kraze, se pou yo mete anba kòd. Wi ann avanse.
Wi n ap avanse nan lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a, ebyen n ap di w ke prezidan Ebyen e konsèy la, an palan de Laurent Saint-Cyr ki li menm li te rankontre ansanm avèk ansyen prezidan Jocelerme Privert, ebyen selon ebyen e sa li anonse, ebyen nap di w ke se yon rankont ki te fèt ebyen pa telefòn kote ke mesye yo menm yo te chita, yo te diskite ebyen pou kòman yo menm yo kapab ebyen fè tout sa yo kapab pou yo rantre ebyen nan zafè ebyen òganize eleksyon, sekirite. Enben, se sa yo ki yo menm ki te arive debak. Enben, apre ke l te fin rankontre ansanm avèk ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, enben, li rankontre avèk Jocelerme Privert, enben, gen lòt moun ankò, kote ke, enben, Laurent Saint-Cyr li menm li deside pou l rankontre. Enben, rankont sa yo se pou pèp ayisyen, pou n kapab gen sa n ta rele yon inite, e nan mitan nou inite a ebyen se kisa li pral abouti ebyen se yon inite pou e nou kapab ebyen e rantre nan kad dyalòg ebyen n konnen ke pou Ayiti li menm li soti nan sa li a ebyen se dyalòg ebyen daprè mesye yo ki yo menm yo te e pale ebyen n ap di w ke Laurent Saint-Cyr ebyen jan ke n te di w li

solisyon konsète pou kapab sòti ebyen peyi a nan kriz li ye jounen jodi a Jimmy. Ebyen kounye a la e medam mesye jan nou dil la bon se si e sèten aprè e ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide mentnan se ansyen prezidan Privè ke e misye rankontre bon se si e sèten e Se, se, se, se mèt yo k ap di yo men sa pou yo fè. Men kounye a la, e, èske evantyèlman, e, e, misye pral, misye pral gen pou l kontakte, e, ansyen prezidan Michel Martelly? Paske ou pa ka kontakte Jean Bertrand Aristide, ou kontakte, ou kontakte, e, Privert, pou w pa kon, kon, kontakte Martelly. M pa konn si w konprann. Si vrèman vre misye vle rantre nan yon ang linyon nasyonal kote ke yo vle mete tout diferans de kote, ann avanse vè Ayiti, Teknikman, mesye, èske nou panse ke nan jou k ap vin la yo, n ap tande ke swadizan prezidan CPT sa ap kontakte Mateli? Èske sa kapab fèt? Menm lè m konnen nou yo pa nan menm lig, men pa bliye ke mèt yo gen dwa dikte yo, mesye, nou oblije kontakte Mateli. Pou pa di madam Elliot el ta tou yo egalman piske li la kòm ansyen prezidan toujou. Map gen anpil malonèt.
Yo di mwen le ansyen si li oblije rankontre avèk paparat la pou wè kòman sa kenbe ratou vle manje ratou. Pa bliye le ansyen si e pa bliye non Jimmy. Konsekans ensekite ki gen la ou oblije al jwenn Jean-Bertrand Aristide monchè si pou avèk rat ki nan lari sa yo anpil ladan se patizan sa yo ye ou la pou kote Martelly se siman. Paske sa k gen la, pou al mande, swa yo kenbe rat yo nan twou yo, oubyen si se pou yo manje yo, pou yo manje yo. Enben nou wè, se sa Laurent Saint ap fè la. E li kwaze avèk 2 prezidan, l ap youn ladan yo ke nou sonje ke Etazini te, e la Kanada, nou sonje le Kanada se li menm Se mete sanksyon sou Privè pa rapò a alyans li avèk gang anndan peyi a. Sa vle di nou wè Laurent Dessalines ki sot rankontre youn nan chèf gang yo anndan peyi a nan pale Privè. Se pa nou ki di l, se sanksyon Kanada yo ki di l Elone.
Mwen menm si se nou kontèks pou mande, pou di Aristide bay peyi a yon ti chans. Privè, Bay peyi yon ti chans. Mateli, Bay peyi yon ti chans. M dakò a san pou zanmi ap bat bravo. Misye se yon kontèks kòm si pou al dyaloge e di men ki pòs ou bezwen, men ki pòs m ap ba w e pou n ka tou met pye sou kou pèp la, menm sa a m ap kritike l. Paske jodi a la, Mavelier, y avè Lesly Voltaire, gen Lesly Voltaire nan CPT a ki se reprezantan dirèk Jean Bertrand Aristide. Si ta gon bon konsèy Aristide tap bay, se avèk reprezantan dirèk la li ta bay ki se Leslie Voltaire, m pa kwè se avèk Laurent Sainty, byen ke tout se moun pa li. Jodi a la, prezidan Privert, nou konnen, ki te, ki te jwenn anviwon 30 konbyen milyon, 30 milyon nan kòb Petro Caribe a, li ni chas, dènye sa k te di l, ni chas li t al avè l. Bon, m pa konnen se toujou kòb sa yo mande l, e se la Ayisyen pral mete anbranl kont moun sa yo. Mwen m panse nenpòt lè k gen peyi, ke l te Aristide, ke l te Privert, Kel te Jean Bertrand Aristide, gen lòt prezidan ankò ki an Repiblik Dominikèn, m kwè non an echape m, bon paske m gen yon lòt prezidan kap viv an Repiblik Dominikèn. Mwen panse jodi a la a nenpòt lè ap gen yon peyi moun sa yo se kòd yap pran paske si nap eseye imite kèk egzanp an Frans Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, la jistis entèpele tout. Li pa posib nan yon peyi aprè yon peyi fin kraze konsa Nou pase prè de 35 a 40 an peyi a ap kraze konsa, moun ki kraze peyi yo kounye a pou se tenten nan yo pral tenten nan avèk yo, se yon jistis fyèb ki pou ta genyen ki pou ta mare tout moun sa yo.
Wi nap avanse nan lòt enfòmasyon ebyen nap di w o nivo de ebyen e gouvènman kote ke inite nasyonal e aksyon konkrèt sou. Ebyen sekirite e la pè e la demokrasi ebyen jodi a ki se 13 out 2025 ebyen nan kad ebyen volonte fèm konsèy prezidansyèl tranzisyon epi gouvènman an tou yo menm yo restore ebyen plènman otorite de leta gen prezidan cpt a ebyen Laurent Saincy ki te akonpanye avèk konseye prezidan Leslie Voltaire epi Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé yo efektye jounen mèkredi a yon vizit nan baz Misyon Miltinasyonal de Soutyen a la Sekirite o nivo de Clercine. Rankont sa a se pou yo ke yo te pran pa o nivo de Kòmandman an Chèf Fòs Miltinasyonal la, gen Direktè Jeneral ai Polis Nasyonal la epi manb Wo Kòmandman an. Yo menm yo pral rankontre pou yo kapab reyafime volonte yo pou yo kapab garanti sekirite pou popilasyon an. Ebyen se sa ke yo menm yo ale fè konnen. Vwala, e nou pale avèk plizyè moun medam mesye, bon, prezanp la nou wè dosye Reginald Boulos, nou wè Dimitri Vorb ki gentan kouri sove al Brezil, e nou wè gen anpil lòt bagay. Nou wè ke bò kote Babekyou, bò kote pa l, E misye misye reponn FBI. E men Pradel gon lòt enfo la sou Barbecue menm lè nou pa rete sou sa medam mesye e aprè ke FBI fin mete Barbecue sou lis men gon lòt gon lòt enfo la e Pradel.
Wi e nap avanse ebyen nan lòt enfòmasyon ki ap pale ebyen o nivo de ebyen Barbecue ebyen nap di w ke o nivo de entènasyonal la ebyen FBI ki

Ozetazini, an Ayiti e ayè, ebyen nan bi pou yo kapab vyole sanksyon enpoze pa gouvènman ameriken an. Gen yon manda darè federal ki emi, ebyen kont li menm pa Tribinal Distri dè Etazini nan Washington an repons FBI ki ofri jiska 5 milyon de dola a tout pèsòn ebyen ki kapab founi dè enfòmasyon ki mennen a arestasyon l oubyen kondanasyon l ebyen piblikasyon avi sa a ki entèveni ebyen 3 jou aprè ke Jamaica Observer ki te relve ke administrasyon Trump la li konte pou l mande o Konsèy de Sekirite de l'ONU anvwa on misyon de sekirite an Ayiti ebyen pou yo kapab mete on fen ansanm avèk gang ame yo don Viv Ansanm ki kontwole prè de 80 pousan di teritwa de Pòtoprens Salomon.
M ap fon ti pas yon ide konsènan evantyèl, an n di, afè Dimitri Vob la. Se enfòmasyon ta fè kwè, daprè rimè alò, paske gen diferans ant enfòmasyon avèk rimè. Rimè a li pa gen okenn fondman, men enfòmasyon an fòk gen evidans. Mwen m panse ke fòk nou trè pridan, sitou Ayisyen ki Ozetazini yo. Kapab gen yon tès k ap fèt, kapab gen yon esè k ap fèt la pou fè n retire rega nou, retire siveyans nou sou eta Florid kote Dimitri Vorbe te ye a pou ka fè n konnen nou pa bezwen chache l la ankò, nou pa bezwen veye l la ankò, li Brezil. Alòske jiskaprezan pa gen okenn evidans, pa gen ni foto, ni videyo e pa gen yon moun tou ki te wè Dimitri Vorbe Brezil, li fè foto, li fè videyo, li di men kote l ye. Jiskaprezan pa gen evidans sa. Tout moun konnen André Michel an Frans paske n gen evidans la, n gen foto a, videyo. Men pa gon moun tou jiska laprèv di kote k kapab pwouve Dimitri Vorbe pa Ozetazini oubyen li o Brezil. Donk mwen swete ke pa bliye mesye sa yo se stratèj yo ye, ils sont des grands stratèges, yo kapab fè yon fason pou fè n konnen Dimitri Vorbe li Bahamas, li kite Brezil, li kite Etazini, l al Brezil. Epi pou w kite Etazini, imigrasyon ap gen kèk dosye, wi. M panse la, li te enpòtan pou n te di nou pridan pa rapò avèk enfòmasyon, pa rapò avèk rimè k ap sikile sou Dimitri Vorbe. E Wanament? Ebyen n ap di w ke o nivo de ebyen komin Wanament, ebyen e nou konnen ke genyen anpil preparasyon ki ap fèt la. Tout moun nan Wanament ap prepare pou gwo fèt patwonal yo, ebyen Notre Dame, ebyen ki pral fete 15 out 2025 avèk efò Majistra Luma Demetrius ak Delege Dionel Germain yo debleye twotwa yo ak repare gran ri Espanyòl la, fèt sa ki atire pèleren ak machann ki soti nan tout peyi a ak nan dyaspora. Malgre ensekirite ki genyen o nivo de peyi a, lapolis ap asire sekirite ak checkpoint pou anpeche dezòd pandan plizyè gwo dyaz tankou Zile a, Aktè Annie Alès ebyen gen Vaibi, gen Disip ak Nu Look ebyen e ki yo menm yo deja siyen patisipasyon yo nan e animasyon ebyen selebrasyon e Notre Dame o nivo de Wanament. Nap toujou rete Wanament ann ale sou e fon e ga e e sou zafè Ebyen e kanal la ebyen n konnen ke dosye ras la kote ke gen anpil peyizan ki yo menm e ki mande deraye la ebyen sou zafè Taiwan ki li menm ki tap pale ke ap vini pou kapab touye e ras yo e Jimmy.
Dosye ras
wi dosye ras la nou konnen e gen tantativ kap fèt pou ta ebyen afekte pwodiksyon de ri moun yo o nivo eben wanamèt nou konnen pwodiksyon de ri pwodiksyon de ri a anpil di kòmanse ap fè zòn bò kanal la e travay kanal irigasyon sa ke nap raple w dyaspora te envesti anpil te kolabore anpil pou te kapab konstwi kanal la e jodi a nou kapab di e bòn nouvèl anpil diri kòmanse ap pwodwi eben nou aprann tou zafè anpil diri kap pwodwi sa kòmanse fè dominiken yo kòmanse gen fè anpil jalouzi e genyen tou gen de peyi ki konn abitye voye diri ban nou de peyi de pwodiktè de ri tankou Taiwan, ke nou wè leta ayisyen pran la yo vin avè yo, vin fè eseye pou ta detwi diri moun yo ap pwodwi e anpwazone sòl la, afekte sòl la, men jan ke nou diw deja, enben peyizan yo kòmanse leve kanpe, m kwè di m yo tande mesaj la, paske ankò yn fwa, mwen m konesans de an matery konesans de koz sa ke m konnen de pwodwi sa, ki se yon sibstans chimik, an evito gade, tande ekstrè de video sa pou ke n kapab baw plis detay konsènan sa kap pase o nivo bò kanal. Voilà ebyen jan nou di la medam mesye peyizan pa egare zye l kale wi zye yo kale tout bon e lè nap fè jan de emisyon sa yo nap di peyizan pran responsabilite l lè ou menm wap pale avèk fanmi w ebyen travay lan li gen ta pran ti tan men nou sou bòn vwa medam mesye nou sou bòn vwa se youn nan rezon nou di w pa gen dwa dekouraje. Pa dekouraje avèk pèp nou an eh pa dekouraje brèf. Ewi ewi Dimy nap konkli paske lè ap fèm lagè nap konkli men nap sèlman di Dimy li enpòtan pou moun wanamèt moun zòn nan perimèt kanal la yo ta fè trè pridan paske ebyen tip de tip de ratisid ke yo vin yo vin mete nan anviwònman kanal la Se yon espès de ratifik ki trè danjre sitou pou lè plant. Nan sèten peyi, yo konn itilize l dan lè milye iben, yo konn mete l nan nivo kote zòn lavil pou tiye rat, men sa li trè danjre pou jaden yo. Donk li enpòtan n ap mande moun yo leve kanpe, pa kite cpt a, pa kite dominiken voye detui espès de pwodiksyon de ri nou zòn kanal la paske An Ayiti nou konnen zafè rat la li pa twò pwoblèm pou nou, nou gen fason pa nou ke nou konn konbat li, donk son konplo, son konplo, men bat chal bare dèyè eben taywanè sa yo ki fè konplo avèk dominiken e 2 moun nan CPT a ki vin eben detwi diri nou menm jan yo te fèl pou depatman latibonit. Sa vle di nou gen nou gen pwoblèm ak gwo rat yo. Gwo rat yo. Rat ki nan CPT a se se yo nou gen pwoblèm. Ti rat ki gen la yo, moun yo di yo pa gen pwoblèm ak. Plizyè polisye, anviwon 2 a 3 polisye ki ta rive viktim onivo de la komin de Kenskòf. Gen yon veyikil blende ki boule. E san oubliye nou wè lapolis ki ap fè bon travay onivo Dèlma 33 an ki arive devye yon ka de kidnaping kote ke gen youn nan kidnapè yo ki ta sipoze bwè dlo bouch li. E nou aprann tou onivo komin Gresye genyen kèk moun ki ta kòmanse tounen lakay yo parapò avèk yon van chanjman k kòmanse ap soufle sou komin Gresye. E san oubliye plizyè lòt enfòmasyon ankò nou te rive devlope, dosye Magali, dosye Rosmila Peti Frè ki toujou nan prizon, ansanm ak plizyè lòt ankò nou te rive devlope. Kanta pou nou menm, n ap pran konje de ou, n ap retwouve nou pou pli pè pou yon lòt bilten nouvèl. Mèsi anpil a ou menm ki t ap swiv nou. Babay, aplita. E pataje pou nou. Se te yon plezi dèske nou te ansanm.